Bonjou bonswa tout moun, byenvni su chanèl Richès, jodi an nou kontan la avèw pou yon nouvo video pou nou al pale de 7 etap de devrending, nou pral fè yon analiz de yo pou nou de dezyèm step lan pou nou gade e ki lojik li gen ladanl ki sa yon regilè yon regular person e ki bezwen debt free ki bezwen e e avanse sou Financial Freedom e ka itilize metòd sa pou yo avanse ekonomikman. Jodi a yon lòt fwa ankò nou genyen e Samy Finance ki avèk nou pou nou pataje ide yo e pou nou pote bon enfòmasyon pou moun yo. Sa k ap fèt?
Bon nou anfòm, jodi a yon lòt fwa ankò nou vin pale sou etap krisyal, bon m te dwa di etap fondamantal de Ramsey yo, e ki fa, e ki pèmèt moun jere vi finansye yo pi byen. Bon jodi a, jan di a, n ap tonbe nan, nan, nan, nan dezyèm etap nan ki se focus on debt. E, bon m raple dirèkteman 7 etap yo, byen rapidman pou moun yo. Premye etap la, jan m te di an, se e kòmanse yon fon, fon d'urgence, an anglè start an emergency fund. Epi apre sa nou gen dezyèm etap lan ki se pou moun nan fokis sou dèt li yo. Twazyèm nan ki se konplete yon fon dijans ou byen tou genyen yon epòy ki evalye a 3 mwa depans menzyèl. Epi katriyèm nan se epanye pou retrèt. Senkyèm nan se epanye pou kolèj ti moun ou. Epi sizyèm nan se pou peye kay ou. Epi setyèm nan kontinye konstwi richès kote ke kòmsi li ankouraje moun. fè lajan epi pataje avèk pwòch ou oubyen lòt moun ki ozalantou ou. Donk jodi a jan m di a n ap pale de dezyèm etap lan ki se focus on debt. Jan m te renmen di l devan m di se yon nèg ki panse ke pou yon moun reach financial freedom fòk moun nan

E metòd snowball lan li pa yon lòt bagay ke e Dave e panse ke lè w ap peye dèt ou dwe peye dèt ki pi piti an jiskaske w rive nan dèt ki pi gran. Ann di pa egzanp ou genyen 5 kredi kat. E pa etonan gen moun ki gen plis ke sa. Donk ou dwe kòb sou tout. Donk kisa li diw sa pa egzanp si youn nan dèt yo ou gen ou dwe 20 dola lòt la dwe 100 dola lòt la dwe 70 dola kounya sa ou fè ou peye ou bat pou peye dèt 20 dola ou genyen avan avan w atake dèt 100 dola. Men pandan se tan w ap peye dèt 20 dola lan, gen sa yo rele minimum payment lan, pi ba pri yo ba w pou peye chak mwa. Pandan se tan w ap fè, w ap atake 20 an, men w ap peye minimum payment e ke ou dwe peye sou lòt dèt yo. Donk. Youn nan bagay li ankouraje ankò, se ke pandan w ap atake dèt ou yo, gen yon seri de envestisman ke ou pa ka fè. An n di pa egzanp, si ou ta ap envesti nan 401k oubyen yon gwo lòt envestisman ou fè chak mwa, ou gen dwa pran poz sou li pou atake dèt yo. Donk, yon fwa ke ou fin peye dèt ki pi piti an, Vyann te di a 20 dola ou atake 100 dola lan. Donk konbyen wap peye l pa mwa nan sa wap atake a sa depan de fason e mwayen ke ou genyen. Men lòt bagay ke Dave ankouraje se chèche yon lòt djòb, chèche yon lòt side income ki pou ka ede ou gen plis. kòb pou atake dèt lan. Donk youn nan avantaj e mwen pèsonèlman e mwen nan e lè w peye e lè w fè dèt snowball lan, se ke li pèmèt ou ogmante cash flow w. An di pa egzanp, youn fwa ke w fin peye dèt ki pi piti an, donk sa vin pèmèt ou jwenn plis kòb pou peye lòt dèt w ap atake an. Anpil moun. Gen dwa di bon e enterè a pi gwo nan lòt lan e sa k fè gen lòt dèt ki rele dèt avalanche ke nou gen dwa pale sou li yon lòt fwa yon lòt fwa men e sepandan lè ou fè dèt snowball lan li vin pèmèt ou gen plis cash flow nan men w pou atake fiti fiti dèt m pa konn sa w panse. Bon, m panse ke ou di tout bagay. Men men m ta m ta pati se yon apwòch ki plis li avèk envestisman e nan nan apwòch metòd snowball la. Sa ki gen fòk moun yo konprann ki sa ki yon snowball. E pou moun ki viv kote ki gen nèj yo son ti bagay ou kòmanse epi apre sa e e e li vin grandi menm jan ava e epi li vin grandi menm jan ak yon avalanch pou vin fòm yon gwo bagay. Men se apati de metòd sa. Sa Dave Ramsey konseye moun, li di ke kòmanse peye kòmsi small debt yo, pa egzanp, ti kòb ou genyen, pa egzanp, ti kredi a la konsomasyon yo, lè m pran kò, lè m pran kòb ou ka peye yon, e, ka, e, e, machin, telefòn, ki lòt bagay ankò ki ase izyèl? Ti, ti, ti, ti dep, kòmsi ti kredi ou genyen pou, pou depans konsomasyon ki trè izyèl yo. Sen aske ou peye yo. Epi apre sa, pou rive nan gwo, lè m pran gwo yo, pa egzanp yon moun ki pran ki pran kredi pou fè kay, sa se pou pou devèn di, sa poko vrèman yon dèt, malgre ke li enpòtan pou peye l wi, men se pa vrèman dèt. ki dwe priyoritè pou ou menm. Dèt ki dwe priyoritè pou peye se dèt kòmsi ki vreman e de trè ba nivo. E pi menm bon lòt apwòch tou, sa m vin remake se ke kòmsi dèt li ankouraje moun peye yo, se dèt ki nesesèman p ap kreye ankenn aktif, ki p ap nesesèman rapòte ou anyen. Pa egzanp, yon moun ki w achete yon machin.

Se pratikman nan aspè cash flow vin jwe. Otomatikman wap peye ti dèt sa yo, wap gen plis cash flow avan ke kòmsi ou atake gwo dèt yo. E lè w atake, e une fwa ke w fini atake, nou gen pou nou wè sa lè 2 zan sa peye kòmsi pay off your house lan. Une fwa ke kòmsi ou fin peye kay ou aprè ou totalman, ou totalman e lib e finansyèman. Men janm te renmen di w dènyèman m panse ke yon moun ki ap fè ti dèt, yon moun ki ap akimile ti dèt tankou machin, telefòn e lòt kredi a la konsomasyon se yon moun ki ap kondane tèt li vè la povrete. Paske jeneralman dèt sa yo se pa dèt ki kreye ankenn aktif. Alòske moun si. Amwenske si moun nan ap achte telefòn pou revann, la a son lòt pè, la a son lòt pè de manje. Yeah, sa a son lòt dèt. Exactement.
Men si se telefòn wap achte pou itilize, si se, si se machin wap achte pou itilize, li pa nesesè, se pa, se pa yon pi bon, wi li, li, ou ka toujou fè ti kredi sa yo, men toujou bat pou ou peye yo le pli rapid ke posib de fason aske pou atake gwo moman kredi yo. Gwo moman kredi yo, you know, you know, you know. Youn nan, m te gen la di, lòt egzanp, yon gwo moman kredi, sa te ka rive yon moun ki, pa yon moun ki ap envesti nan, nan kamyon Ozetazini, pa egzanp, ou te gen dwa deside, m ap achte yon gwo kamyon, men kamyon sa malerezman ou pa gen l pou peye, ou pa gen, ou pa t gen kòb la pou peye l kach. Donk, si w achte kamyon sa a kredi, Sa son bon, sa son bon, sa son bon kredi paske kredi sa ap pèmèt ou jenere aktif. Donk se sa m, se, se, se, se avi pa m. E m panse tou se konsa pou Dave Ramsey anvi nou pran metòd Snowball la.
Yeah. E byenke E end goal lan, like objektif final lan se vin debt free. Pa egzanp Dave li menm e lè l lè nan plizyè emisyon ke l pale li di ke li menm every like tout envestisman ke l ap fè li peye yo cash. Donk sa se yon se si m ta gen yon grenn ti bagay ke e m pa an akò avèk Dave se e Pafwa Dave di w bon chèch yon lòt djòb e pou peye dèt but gen kèk bagay tou pa egzanp e Dave pa pale tankou li menm li fè kòb li non sèlman l fè kòb li nan travay ke l te ka genyen nan biznis li men li fè lòt kòb ki ba ou pa egzanp li fè kòb nan emisyon ke l ap fè li fè kòb nan youtube li fè kòb nan nan vann liv donk sa e gon emisyon m tap gade li di sa Dave pa diw donk m panse se pandan se tan nap ankouraje moun peye dèt yo sa Dave pa diw se lòt fason ke l fè kòb lan pa egzanp lè pou rive pou fè yon envestisman kach li vreman konplike pou al achte yon kay 300 mil dola pa egzanp pou mete nan nan nan biznis donk sa mande pou fè yon pil an pil tan ap travay donk m panse ke e baby step de devèm di se yon bagay ki esansyèl sitou si moun nan ap pase an pil e an pil traka pou l peye dèt li donk sa se yon step toward the right direction. Right? Dèk m panse, men ou fwi a mezi, lè ou fin ka gen kontrol ou, gen ou good relationship avèk lajan, donk gen mwayen, gen lòt mwayen, tank ou jan di an, e byen ke dev gen dwa disagree avèk nou, gen yon bon dèt, gen yon bad dèt. Fè egzamp, si mwen, pa egzamp, si w achte yon kay, e zòn 2008 kounye a kay sa preske pran doub valè donk e se vre ou pa tap janm gen kòb lan pou achte kay sa ak kach men sepandan sou pat fè envestisman olye ou rete nan lweyaj donk Sa pa yon pwoblèm si w gen yon travay ki stab, ou gen fon dijans ou, donk ou achte yon kay. Donk m panse e jan w di an gen dèt ki pran valè e m panse se yon bon bagay. Donk youn nan bagay m p ap janm di yon moun, al prete yon kòb pou w achte yon machin tou nèf. ki pap menm itil ou anyen, se yon, non sèlman chak jou machin nan pase lap pèdi valè li, donk sa yo ka konsidere bad debt. But m panse tou, yn fwa ke moun nan fin pran men li, gen mwayen ke ou ka gen bon kontwòl e kreye yon meyè relasyon avèk lajan.
Exactement mwen se mwen se se sa tou epi gon ti bagay nap raple Dave nèg bank yo kap fè pil kòb la se de avèk kòb yo yo tou yo fè tout kòb la se avèk kòb yo pran nan men moun an tou ka son sòt de dèt li ye se lè w gen kòb nan bank lan se ou se kreyansye bank lan se sa ki fè bank lan dwe w se kòb sa yo bank yo pran epi yo fè gwo envestisman poukisa mwen menm tou m pa ka chwazi depi m ka kontwole dèt yo poukisa m pa ka chwazi fè menm jan avèk bank lan. Bon, se se youn nan feblès, se pa yon move, yon weakness, men pa yon dark side. Paske, sa l di a se pa yon move bagay, men sa ki genyen se ke li, li, li, li just restren, restren nou nan yon kategori, kòm si, e nan yon kategori, bay, bay ki pèmèt ou kreye valè. Men, ou ka toujou gen, ou ka toujou pran det la epi apre sa ou kreye valè ansanm avèk li. Petèt ke nan yon lòt seri n ap montre moun ki fason ke kòmsi ou ka kontrakte bon det. Paske gen sa tou, gen bon det, gen move det. E n ap montre ki fason ou ka jere kòb ou de fason aske si w pran kredi, pou kreye plis e plis richès. Donk se sa mwen se ke ki e nou tap di jodi a sou metòd snowball lan e e e e mwen konjou tap ajoute yon dènye bagay pou nou fini avèk se son sa bon se jan di se son yo ap kout men se son yo si yo enpòtan men ap fè yo kout de fason aske moun yo sène ide prensipal baby step yo. Yep, m panse e poum fini ke baby step lan pa bliye son moun ki nan desesperasyon, son moun ki ap struggle avèk bil kel genyen. M panse baby step lan se yon bon direksyon li ye pou moun ki ap fenk kòmanse, men jan nou di an tou gen lòt detay pa egzanp si w vle financial freedom, si w pa vle kout ti granmoun pou ap plede travay di, donk gen lòt mwayen e pou kreye financial freedom. e pou vin e lib e retire bonè donk m panse baby step lan on moun ka toujou pratike li but e o de plus en plus ou bezwen edike tèt ou sou lòt mwayen pou kreye income
Anyway, m panse ke ou di pratikman tout bagay yo, epi demen n ap vini pou twazyèm etap lan, epi lòt lòt rèj yo n ap pran, e, e, e lòt etap ki rete yo. Jan nou wè nou fè l, nou pa pran tout etap yo yon sèl kou, nou pran yo youn a youn an, de fason aske moun sène i, tout ide ki dèyè chak grenn etap de Vwendy yo. Donk se te yon plezi pou m te la ansanm avèk ou, e m swete ke demen n ap bay moun yo yon lòt seyans. Byen e e e e byen enstriktif sou kesyon e libète finan e li e e libète e finansyè. Mèsi an mèsi epi n ap wè demen. A la pwochèn.
Se t on plezi.